avèk yon videyo kote pa lafwa ke nou di ke nou pa t fini, menm lè nou te fin bay temwanyaj nou yo, men nou te di ke nou t ap vini avèk temwanyaj tou nèf. E menm si pou le moman la ke nou pa pataje avèk ou, men nou vini avèk yon ti konsèy pou ou ke Nou jwenn nan Filipyen chapitre 4 vèsè 6 a 7. Deja nou swete ou bòn ekout tout zanmi, frè, sè, chèn, sè ti mama Dayiti yo. Ke Bondye kapab beni ou e konpwann. Tout sa ke nou pral pataje avèk ou nan kèlke minit. Filipyen chapitre 4 vèsè 6 a 7, nou vle li premyèman dabò pou ou an franse. Franse a di, Ne vous inquiétez de rien. Men an tout choz fèt konèt vo bezwen a Dye pa dè priyè e dè siplikasyon avèk dè zaksyon de gras. E vèsè 7 la di, e lapè de Dye ki sipas tout entèlijans gadera vo kè e vo panse an Jezi Kris. Kreyòl la di, Pa bay kò nou traka pou anyen, men nan tout sikonstans mande Bondye tout sa nou bezwen nan lapriyè. Toujou chonje di l mèsi tou lè n ap lapriyè. E sèt la li di konsa, Bondye va bay nou kè poze nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann la. Kenbe kè nou ak lespri nou fèm nan Jezikri. Ebyen, se sa ke nou vin pataje ansanm avèk ou. E nou ta tire yon tit ki di sispann trakase kò nou pou anyen, jwenn ak Jezi nan lapriyè, Jan 74, Kreyòl, di nan Chant d'espérance, li di konsa, Ala yon zanmi se Jezi, tout peche nou yo se chaj li, Ala yon byenfè pou n pote tou ba li nan lapriyè! Li di, Pouki nou paske nou pa pote yo bay Jezikri nan lapriyè? Petèt gen kesyon ou gendwa poze pandan ke w ap tande sa a, pou m ap di ke pou n sispann trakase kò nou pou anyen jwenn ak Jezi nan lapriyè pandan ke sitou nou menm ki an Ayiti jan kidnaping nan ap vale teren, jan ensekirite an Ayiti epi pou yon frè kanpe pou l di ke Pa trakase kò nou èske li bon nan tèt, petèt se sa yo gendwa pou reflechi pou di, ou gen plizyè timoun, yo lekòl ou pa konn kòman ou pral fè pou pran kanè, yo retounen yo, epi w ap di m pa trakase kò mwen, petèt ou gendwa panse ke mwen menm mwen pa, mwen pa byen nan tèt paske m ap di pou ke.

Fèm kay mwen bout. Mwen pa konn sa m pral manje demen. Èske m ka pa boulvèse? Èske m pa ka pa trakase kò mwen? Mwen gen yon jèn fi. Jèn fi an pa rèspèkte m paske m pa ka reponn a bezwen li. E li pran lari a pou li. E se sèl li ke m genyen. Èske m pa dwe trakase kò m?

Depi ou se sèvitè oubyen sèvant Bondye, yo ka vini. Yon chante ke nou toujou ap chante men nou pa teni kont de mo yo, nou pa aplike yo paske Bondye pa kwè nan teyori chante men se aplikasyon, pratike yo. Ou di ou aksepte soufrans kòm si li te dou. Ou di byento yo va sispann avèk Kris ou va pli ke venkè. Lè ou di. Ou aksepte soufrans kòm si li te dous, se pa paske ou ap kontan lè soufrans yo vini, men lè ou konnen ou gen yon Bondye ki gentan ap avèti w ke sa yo gen pou vini, so, men li menm lap toujou kanpe avèk ou pou l delivre ou, pou l defann ou nan kèlkeswa sa w ye a, fòk ou aksepte yo kòm si li te dous. Lè ou pran lavi Jòb, kote Jòb te. pèdi tout avwa li, pèdi pitit li, epi yon maladi te tonbe sou li, tout kò l se bouton, èske se kontan Jòb te kontan pou bagay sa a te rive l? Non. Men li konnen ke li gen yon Bondye ki gen tout pouvwa ki ansanm avèk li, e sa k fè ke li pa te modi non Bondye, li te di konsa, E Bondye bay Bondye pwan ke non beni se sa pou mwen menm avèw pou nou konnen ke kelkeswa sak ta va rivem nou poun di ase a vin yon byen naksepte soufrans kòm si li te dou ebyen frèm ak sèm yo nan saw ye a mwen vin diw ke a. Lnsta de apotre Paul pa trakase kò ou pou anyen jan tit ke n sot bay la di jwenn ak Jezi nan lapriyè. Nan 74 nan kò di konsa konbyen fwa lapè nou pèdi konbyen chagren nou sibi pou ki nou pa pote jwenn ak Jezi nan lapriyè. Ebyen apotre Paul nan. Vèsè 4 la, Filipyen chapit 4 vèsè 4 la, li di konsa ke se pou nou fè kè nou kontan nan lavi ke n ap mennen avèk Senyè a. Wi, m ap repete sa ankò, se pou nou fè kè nou kontan. Ebyen, se sa a ke chantè an sot chante a, ke nou di konsa ke n aksepte. Se pou nou fè kè nou kontan. Gen de bagay menm si yo rive nou konnen ke Bondye p ap ki. Pap kite nou ladann. Nou pa dwe trakase kè nou paske Bondye gen plan lavi nou nan men l. Nan Sòm 103 vèsè 14 li di konsa li konnen avèk kisa nou fòme depi anvan nou te nan vant manman nou, depi anvan nou te tonbe. Bondye te gentan konnen tout sa k ta pral rive sou wout lavi nou. Enben, li konnen nou se pousyè. Li konnen ak ki sa nou fòme. Se sa k fè ke salis lan di konsa, Senyè, mwen dòmi, ou wè m, mwen reveye, ou wè m. Tout pawòl ke m ap repase nan kè mwen, ou wè m. E se sa k fè nan Sòm 11 ankò tou, Salmis lan di konsa, Kote Bondye chita sou twòn li an, li wè tout sa ke lèzòm ap fè anba, kit yo bon, kit yo mechan. Yon lòt otè ale pou l di ankò, Salmis lan di ankò, nan yon lòt sòm, li di konsa ke, Ki kote m ta ye pou w pa ta wè m? Si m monte nan syèl, se la ou ye. Menmsi m ta ba antre anba tè, Bondye konnen ou, li konn adrès ou. Li konn kote ou rete pa trakase kòw pou anyen paske Bondye an kontwòl laviw li an kontwòl sitiyasyon yo se sak fè li di nan Matye chapitre 6 a pati de vèsè 24 la si m pa twonpe m, kote l ap di konsa ke nou pa dwe bay tèt nou pwoblèm, trakase kò nou pou manje ni pou rad sa n ap mete. Li di konsa ke nou gen plis enpòtans ke bagay sa yo. Li di ankò ke Zwazo yo nan bwa yo pa plante, yo pa fè anyen, men poutan Bondye pran swen yo. Li di a konbyen fwa depli pou l pa ta ka pran swen nou menm ke li bay plis enpòtans nan tout sa ke l te kreye, se nou menm ke Bondye bay plis valè, li mete tout bagay anba pye nou. Ebyen. Kèlkeswa nan sa w ye a mete konfyans ou nan Bondye ke lap delivre w yon jou mwen menm nou sonje jan m te pataje kòman ke lèdmi an te vini pou fini avèk mwen pase pa plizyè Plen pou ke lwè sila el elimine men ki moun ki fèm kenbe kanpe ankò se Bondye ki anwo nan syèl la si konfyans mwen pa te nan Bondye jodia se dèfen m tap ye fanmi mwen tap dèfen men Bondye toujou Pou nou yon refij, yon apwi, yon sekou ki ne mang jamè dan la detrès. E se sa k fè ke m pa krent, m pa pè. E m konseye w osi pou w pa krent, pou w pa pè, paske Dye è le mèm yè, ojoudwi, e etènèlman. Menm Bondye ki te la yè a, se li menm ki la jodi a. Fason li pase avèk frè entèl, se konsa l ap pase avè w. nan yon nivo ki pi wo tou paske e se sa k fè se pou tann lè w menm jan sòm 37 di pran san w kite Bondye fè sa l gen pou l fè pou ou a pa nève pa fè kòlè sa ka fè w fè bagay ke w pa dwe fè paske jou pa w la li poko rive men l ap rive kanmèm il sifi ke ou mete konfyans ou nan Bondye ou aji lafwa ou frè m ak sè m yo. Epi dezyèman ou bezwen obeyi a la pawòl de Dye. M pap janm di w ke Bondye pral chanje sitiyasyon yo pandan ke ou pa obeyi a la pawòl de Dye. Si w te konn ap fè moun mechanste, pa fè moun mechanste. Si w te konn ap nan fònikasyon ou pa nan fònikasyon, si w te konn nan adiltè ou pa nan adiltè ankò, si w te konn ap fè zewo tounen nèf ou pa nan zewo tounen nèf, si w te konn ap fè moun abi, pale mal moun, fè manti sou moun, ou pa fè bagay sa yo ankò. Paske mwen toujou di sa e si n ap suiv nan videyo pase yo kote ke mwen te di nou ke Bondye ap pran nen moun nenpòt kòman. Ou te mèt bòkò, ou te mèt vòlè, ou te mèt asasen, kriminèl, kèlkeswa gang sa w te ye a, l ap pran w, men li pap janm itilize w konsa fò li netwaye w, pirifye w avan ke li itilize w. Sa vle di ke Bondye ka sove w anba men dyab, nan labou, fatra,

Ale, ou bezwen obeyi a lapawòl de Dye. E se sa k fè li di nan Egzòd chapitre 20 a 22, pandan l t ap pale avèk pèp Izrayèl la, li di, M ap voye yon zanj mwen yo, yonn nan zanj mwen yo devan nou pou pwoteje nou sou wout la kote mwen te pwomèt nou an ke nou prale a. Men, Pa fè tèt di ansanm avèk li paske li pap padone nou se sou non mwen li va fè sa lap fè a. E di yo konsa si nou koute sa ke lap di nou map rayi moun ki rayi nou mwen pap vle wè moun ki pa vle wè nou se Avantaj sa a ke w gen nan Bondye, lè w respekte, lè w obeyi a la parole de Dieu, sa vle di, moun ki rayi w se Bondye ke yo rayi, moun ki pa vle wè w se Bondye ke yo pa vle wè, e Bondye di li pa p vle wè moun ki pa vle wè yo. Èske w pa ta renmen? gen Bondye sa oubyen mete konfyans ou nan Bondye sa plis ke toujou ou menm ki konnen Bondye se wa li ye nan lavi w ou bezwen mete plis konfyans nan li paske se li menm ki espwa nou se li menm ki tout pou nou e se sa k fè ke e sa e e sanis lan e e apotre pòl di konsa ke lè l fin di konsa pa trakase kò nou pa bay kò nou traka pou anyen men nan tout sikonstans mande bondye tout sa nou bezwen nan lapriyè sa vle di sa ki ap bo pwoblèm lan Jwenn avèk Bondye nan lapriyè. Nan Som 50 vèsè 15, si m pa twonpe, li di konsa, O jou de la detrès, envoke mwa, je te delivrere e tu me glorifira. Se sa ke l di, nan jou detrès yo, rele m, m ap delivre nou e Wa, n'a glorifye non m', w'a egzalte non m', n'a di m' mèsi. Pafwa gen de sitiyasyon nou konn ladan, kon Bondye retire nou ladan, men nou bliye si se Bondye ki te retire nou ladan epi nou pa di l' mèsi. Nou bezwen di Bondye mèsi nan tout bagay. Li di konsa ke, men sonje di l' mèsi Tou lè nap la priyè. Gen moun ki senpleman konnen jan poul mande Bondye sal bezwen men pou dil mèsi yo mete yo a lensta de 10 lepre 9 yo ki te geri de lèp yo epi yon sèl ki te tounen vin di Bondye mèsi se kòm si se devwa Jezi poul te fè sa pou yo yo pa menm dil mèsi ebyen Jezi te di èske lòt yo menm pat geri? paske se ou sèl ki vini pou vin di Bondye mèsi ann pa kite sa rive nou menm lòm ak lòm lè li fon bagay pou nou nou bezwen dil mèsi pou nou pa engra nou bezwen rekonesan paske Bondye son Bondye ki renmen lè moun rekonesan epi nan vèsè 7 la li di ke Konsa Bondye, lè nou di l mèsi, lè nou rele li nan lapriyè, li fin delivre nou, nou bezwen di l mèsi e konsa Bondye va bay nou kè poze nan jan pa l. Se pa nan jan lèzòm non, se nan jan pa l. Bondye ap bay nou kè poze. Kòman Bondye kapab ba ou kè poze? Ou te nan danje, Bondye delivre w nan danje a tankou mwen menm mwa fevriye mwen te yon mò ke Bondye nan chache Bondye nan lamante nan sipliye le roi des rois e li te resisite mwen e li banm kè poze e se sèl Bondye ke w ka va jwenn kè poze lakay li li menm ki pap janm abandone w, li menm ki toujou la pou sekouri w, li menm ki toujou la pou pwoteje w, li se sekou w nan detrès ou yo, l ap toujou kanpe avèk ou. E se sa k fè, li di nan Ezayi 41 vèsè 10, li di nou pa bezwen bay, fè kè nou sote. Mwen la avèk nou, mwen se Bondye nou, m ap ede nou, m ap soutni nou ak fòs ponyèt mwen ki pa janm pèdi batay. Ou gen yon Bondye ki pa janm pèdi batay, menm lè w wè gwo van, gwo tanpèt, pa panse ke Bondye Pala ou di pa panse ke Bondye bliyew. Nou gen yon egzanp ki trè klè kote ke Jezi Kri te nan kannòt la avèk e disip yo kote ke yon gwo van vini vin pou chavire kannòt la. Mèt la fè kòmsi lap dòmi. Bondye pa janm dòmi non. Ebyen lè disip wè yo vwe ke Yo, tanpèt sa vini pou chavire yo, yo rele, Mèt, Mèt, Mèt, èske w pa wè n ap peri? Èske w pa wè tanpèt sa vini pou chavire nou? Jezi la wi! Sa pa t anpeche tanpèt la te vini pou anvayi kannòt kote ke disip yo te ye. Sa vle di, nan lavi ke w ap mennen, sa pa vle di ke paske w avèk Jezi avè w oubyen paske w nan Bondye, gen seri de tanpèt, maladi, pèsekisyon, Iminasyon, desepsyon pa ka fwape pòt lavi w. Yo ka fwape pòt lavi w. Se yo k pral fè Bondye pase avèk ou nan yon vitès fòl menm jan ke li te fè pou mwen an. Se li k pral fè Bondye bay lènmi an yon leson, yon leson pou l konnen se li menm ki Bondye menm jan li di nan Som 46, li di, Arete, sache ke je sui Dye, je domin su lè nasyon, je domin su la tè, Letènèl dè zame et avèk nou, le Dye de Jakòb è pou nou, nòt retrèt, se sa. Sa vle di ke gen de bagay fò ou vini menm pou ke Bondye kapab pase avèk ou nan yon nivo ki depase konpetans lèzòm. E se sa k fè ke apòtè Pòl di konsa, Bondye va bay nou kè poze nan jan pa l, bagay lèzòm pa ka konprann. E se sa k fè lè gen de fason Bondye pase avè w, gen de bagay Bondye fè pou ou, Li fè moun etone, li fè lèdmi an tranble, li fè lèdmi an di, O! A pa genyen Bondye! Men, se sa yo tou. Gen de bagay Bondye fè pou ou, epi lè w temwanye grandè Bondye, epi lòt ki nan sitiyasyon sa, oudimwens ki pi mal, oudimwens ki te dekouraje, ki te nan menm sitiyasyon parèy, ebyen y ap pran kouraj, y ap pran fòs. Paske nou gen yon Bondye ki bon pou tout moun, senpleman li vle sa wap fè k pa bon an pou kitel vin jwenn li e pou ka wè grandè li. Mwen menm ti sa yo kem te pataje avèw se yon rezime se pa tout detay kem te ba ou paske Video yo tap twò long nou wè 30 konbyen 40 konbyen minit men gen de bagay Bondye fè mwen menm bagay ke Bondye fè pou nou yo plis ke sa nou konnen lè nap dòmi lè ekspedisyon entèpelasyon lè wanga laboratwa ap fèt kontre nou Se Bondye ki toujou mete nou deyò. Se pa konesans nou ki fè nou la, men se gras Bondye. Frè m ak sè m yo, pa trakase kò w pou kèlkeswa sa ou wè ki vin sou w tou, paske Bondye nou an an kontwòl. Li konn tout bagay. Li se omnisyan, omnipotan, Omniprezan. Li konnen kote w rete. Nan Sòm 37, li di sa, Mwen konn jan moun mwen yo ap viv. Lè gen traka nan peyi a, yo pap wont. Lè bagay yo gate, y ap toujou jwenn manje pou yo manje. Se sa Bondye di. Nou bezwen fè sa ki dwat senpleman paske li di pito moun fè sa Pito moun fè sa ki dwat, pito moun gen mwens byen li fè sa ki dwat pase pou l gen anpil richès nan fè sa ki mal paske moun k ap fè sa ki mal yo gen pou disparèt nan peyi a men moun ki fè sa ki dwat yo, yo gen pou yo pran peyi a pou yo fè kay yo. Frè m ak sè m yo, pa dekouraje. Bondye pral pale, li gen repons pou tout bagay, li gen solisyon pou tout pwoblèm. Pa gen ka ki depase Bondye ki anwo nan syèl la. Se nan moman pou ke ou kapab fè lwanj pou Bondye. Menm lè ke sa w ap tann nan li poko rive, ou bezwen mete konfyans ou nan Bondye paske se li menm ki tout pou nou. Ezak yo nan Jan 11, vèsè 41 di, Pè, je te ran gras paske tu ma egzo, ti ma egzose. Lè Bondye fin delivre w, lè Bondye reponn a bezwen w lan, ebyen ou bezwen pou kapab bay Bondye yon aksyon de de gras. E nan Sòm 37 ankò li di konsa, E fè de Letènèl tè delis. Et il te donnera ce que ton coeur désire. Bondye konnen an sa w renmen. Li konnen. Petèt lè a gendwa poko rive. Petèt gen yon bagay ke Bondye bezwen pou ki fin fèt nan ou menm pou ke li kapab reponn a sa ke w ap mande a. Pafwa lè Bondye ap travay pou nou epi nou nan plenyen. Nap, nap, nap di vye koze, epi apre nou konn santi nou wont. Pou n kapab fini, e nou gen pou nou vini avèk sa ke Bondye te fè pou mwen, li te pwomèt ke nap, nap vini avèk de temwanyaj tou nèf, e se pa lafwa ke m te di sa, e li te fè l vre. So, map ilis, map fini avèk ilistrasyon sa kote ke twa jèn mesye te. nou ap travay nan yon twou, tap tap kreze yon twou, e pandan ke yo tap kreze yon twou a, nou konnen sitou an Ayiti kote ke lè ou wè yap fouye twou twalèt, toutan ke yo poko jwenn dlo, se sa ke yo konn di, dlo ou byen sab dlo, so yo pap sispann fouye li, e pi pandan 2 mesye yo, 3 mesye yo ap fouye, e pi yo voye achte manje, Epi genlè yonn nan 2 nan 3 mesye yo manjel la tonbe li fache li nèave pou ki rezon se pam nan k tonbe gen de bagay ou wè ki rive wa konprann pou ki demen jan chante a di pi devan wa konprann pou ki ebyen avèk Avèk anpil kòlè ke li kite twou a lal dè yon lòt manje. Epi pandan misye al dè yon lòt manje, epi ou konnen twou a te tèlman fon pandan ke yo tap fouye l, epi tè a bimen li tonbe sou lòt 2 mesye yo, yo tou rete nan twou a. Lè misye retounen, se Se sa ke li te wè, li te wè tè a bimen epi tou le 2 mesye yo te mouri nan tou a. Se la ke mesye ta pral konprann ke manje l la ki te tonbe a, se pou Bondye te ka epanye li de lanmò sa ke lòt 2 mesye yo pran an. Ebyen, gen de bagay nou wè ki rive, nou di pou ki se nou, Pouki se nou sa rive? Paske mwen menm m sonje e 2001, 2002, 2004 kote ke ti frè m yo te kite an Ayiti epi mwen menm mwen te rete mwen ta p di pouki se mwen ki rete m pi gran men konnya men tout frè m sè m ale mwen menm sèl mwen ki rete. Poutan Bondye te konnen poukisa gen yon fòmasyon ke Bondye ta pral bay mwen pou ke lè m vin isit la pou ke m pa te deraye, pou ke gen seri de bagay ke m pa, pou m pa tonbe lan yo. E Bondye te fin fè fòmasyon sa, e pou l te vini avè m isi a, e avèk fòmasyon, avèk pinga ke l te ban mwen, avèk pawòl li, yon seri de bagay, mwen pa tonbe ladan l jan lòt yo tonbe. Se pa paske m bon, men se Bondye ki te gentan fè m gras depi anvan m te fè, paske li di li konnen ak kisa ke n fòme. Frè m ak sè m yo, Bondye konnen w tande. Pa trakase kò w nan tout sikonstans. Jwenn avèk Bondye nan lapriyè. Di sa ke kè ou dezire e li menm l ap ba ou. L ap ba w kè poze. Kè poze sa ke l ap ba ou nan fason, nan jan pa l, e pa jan pa lèzòm. Bagay ke lèzòm pa ka konprann. E pou fini, vèsè a li di, l ap kenbe kè nou ak lespri nou fèm nan Jezikri. Gen de bagay ki vin sou ou tou. Si w wè w pa. Tèt ou pa pati, ou pa pete kouri. Se Bondye ankò wi ki kenbe yo. Kè yo fèm. Tankou m sonje 2019, m gen yon manman ki te tout pou mwen. Lè m di l ki te tout pou mwen, sa vle di Bondye te itilize li, te mete li sou wout mwen. Nenpòt sa m bezwen li ban mwen. So, men satan ledyab vini. Li te gentan avèti m ke Lap pare pou mwen, tout sal fè lwa poul akizem poul jetem li pa kapab li elimine li fèm kriye ebyen tèt mwen te ka pati si se pat Bondye ya tèt mwen te ka pati Men, Bondye di nan Jeremi 17, vèsè 5, Tout moun ki retire konfyans li, ki mete nan moun madisyon pou li. M pa vle madisyon Bondye, m bezwen benediksyon Bondye, paske l di, Avèk Dye, pawòl Bondye di, Avèk Dye nou fewon dè zeksplwa. Pou m fè sa ke Bondye vle, pou m toujou jwenn benediksyon Bondye. Paske, si yon moun, menm jan Bondye ap pwoteje w, depi ou dezobeyi Bondye tou, w ap jwenn ak Bondye tou. Konsèy ke m ban nou, n ap vini pi souvan kounye a, sa vle di chak, o pli ta pou nou pran se semèn, apre sa chak 3 jou, 2 jou, n ap rankontre pou n pataje e nou va pataje bagay tou nèf sa a ke Bondye te fè a. Rete nan Bondye, ou menm ki gen Bondye, ou menm ki poko gen Bondye, chache gen Bondye nan lavi w e w va wè la grandeur de Dieu. Ke Bondye kapab beni w.